Wè jodi an. Yo relem jimmy danje tout kòm net se fèt antouka e ann vanse acho peyi a la e dosye kap mennen e mwen natacha e natacha ap jwe yon gwo jwèt ap jwe yon bèl jwèt e mwen renmen jwèt sa mwen renmen jwèt lap jwe natacha ap jwe yon gwo jwèt lap jwe yon bèl jwèt men aprè piga m tande nèg sa ap bouling ap bouling mwen m pral relel nan kout Ou achte chien w, ou rele l Jimmy. Ou rele l Jimmy Boudou, m pa di anyen, m pa fache, m pa di m ap rele w nan kot. Men antouka la, vin jwenn mwen cheri. Natacha, ou wè fou kann ou la? M pral tèlman foubi l la, l ap bèl jodi a la. Vin jwenn mwen. Natacha, ou wè fou kann ou la? M pral flite l, m pral foubi l. Wè la m pa prese avè w menm jodi a la. Bon, m ka pran sèl ou menm jodi a sèlman la pou dosye m gen la. M ka kite rès dosye yo pou wikèn nan. Antouka, m pa prese avè w Natacha, m ap pran tan m avè w. Ou wè m gen lontan m pa, ou wè m gen lontan m kite w poze. Kounye a la, lyon an ap dòmi, w al pike grenn lyon an. Lyon an pa sou bò non, kounye a w ap pike grenn lyon an. Antouka, ban m fè de kout roze sou nou. E Natacha, Lion ap dòmi, ou vin kòmsi ou vin teke grenn Lion an. M pa sou bò ou. M pa sou bò ou, m gen lontan m pa frape ou, m gen lontan m bon. Kòmsi m gen lontan m gen do konpoze. Ah kounya se rete m rete pou m wè kiyès Natacha achte chen l kareman Nouvèl ki vin jwenn mwen talè Ban m fè de kote Ban m fè de M poko renmen l M poko renmen l An ale mete m 7 mil moun rapid M poko renmen l jan l ye a la M poko renmen l M poko renmen l M poko renmen l, ann ale m poko renmen l. M poko renmen l, mete m a 6000 moun rapid. La ban m chofe. Gen dosye k pral pale de la. Fè rapid. E pa wobo. E pa wobo non. Nou pa nan wobo nou menm. Nou pa nan wobo. E Grinch yo k pa nan wobo. Nou pa nan wobo. 6000 moun rapid ann ale. Grenn chòk pa nan obo. Men defi nèg yo. Se grenn chòk pa nan obo isi a la a. Gason pral tonbe la left and right. Grenn cholak pa nan obo. Si mil moun la m kòmanse pale. Touka banm fè de kout roze trè enpòtan. Jean Guito mèt cho ouvè kò w kale kò w pitit gason. Tito bon bagay avè pa nou. Dayiti flannè. Trè rapid nou ale 6000 moun la epi m kòmanse cho peyi a la epi lage san kanpe m pral flite Natacha la lè fè nwa itesi a la m vle pran yon ti souf m poze sou ou m kite w an repo gen moun ki di m yo yo di m Jimmy kite l kite dam nan an repo non l al lopital 3 fwa wi yo di m al lopital 3 fwa m di ok m kite w an repo m ba w vag m pase trè sou ou e tande m tande m ap dòmi. Lèm nan m poko ap pale. Ok 6000 moun an ale. 6000 moun an ale. La m pral vin jwenn nou. Ou ka m ta fè. Non fò m flite l ankò. Ay fouk la. Fouk la bezwen asid. Vye fouk kanni sa bezwen asid. M pral flite tout fouk ou la Natacha. Fouk kanni w lan. Li mande asid. Asid map pase nan fout Natacha la. Antouka. Rapid rapid nap antre nan dosye. Soti nan dosye Natacha. Rantre nan dosye Natacha. Apre sa gen dosye Makenson nou ka pran. M pa ka men tout dosye yo kounya. Yo se madi retro liye. Onza m di w se madi. Madi retro. 6100 moun kanpe flat. Antouka, e Natacha achte chyen li, li rele l Jimmy. M pa gen pwoblèm. Li rele l Jimmy. E s on bèl chen. Ban m bat bravo pou Natacha. Bat bravo pou l ankò. Ok! Nou bat bravo pou Natacha ki achte yon bèl chyen. Men, nouvèl ki vin jwenn nou, e chyen sa Natacha achte a la, Natacha gen pwoblèm gason. Nou konnen se yon moun ki pa fè foulay sou Facebook, ki renmen gason, k ap achte soulye mil dola pou gason, k ap achte bagay de mil dola pou gason, k ap fè gason kado, ki gen foli bay gason rezidans. Natacha mennen pwòt 38 mwen kwè eksperyans gason. Nèg pase, kraze, pa rete. Lè Natacha wè sa, li wè l gen pwoblèm paske Natacha se yon moun ki gad pòno anpil. Si m manti, m manti apre Donald. Donaldo rele m li di m menm. Natacha ansyen madanm ni boudon donald boudon madanm ni gade pòno anpil e ki pòno l gade se chyen lè chyen ap kraze fanm se pòno sa yo Natacha gade konprann byen sa m pral di a la nou wè m pa prese nou wè m pa prese nou konnen m konn prese la m pa prese rele yon fanmi rele yon zanmi la o yè cho nou pa prese ou wè la cho peyi a m pa prese Jimmy danje pa prese rete la Rete la! Rete la, ban m fè de kout woze. Trè enpòtan. Ou wè la a, nou pa prese! Chofè, pa kite moun rale cha a. Pa kite moun ba w presyon. Kite cha a poze. Pa rale cha a, chofè. Donald, nou konnen m te nan disip a Donald. M te nan disip avèk Donald. Nou konn sa deja. M fè disip avèk Donald. E m fè bakòp avèk Donald. E djaz ki mennen m isi a, Donald te ladan l. Donaldo te nan djaz sa. Se Donald ki te maestro bakòp e djaz sa. M gen viza m la, m flannè kounye a, m ap kale kò m. Se avèk bakòp, se grasa bakòp. E Donaldo te la tou. Sa vle di Donaldo, m konn Donaldo pase Natacha. Men tout pwoblèm Donald la, Natacha toujou ap gade pòno e ki pòno l gade se chyen k ap kouche fanm yo. Se pòno sa Natacha gade. Se pi gwo pwoblèm Donald gen avèk Natacha. Bon kiyès yon nèg ki pa gen rezidans nan peyi pou yo pral ba w rezidans pou w pèdi rezidans lan? Ou kite rezidans lan poukisa? E pa pou sa, paske Natacha te gen yon ti chyen. Se mwen k ap pale mesye, ay dosye m konnen menm wi. E mwen k ap pale mesye. Natacha te gen yon ti chyen. E ti chyen an mouri, e ti chyen sa a, se li ki te konn lanbe Natacha. Yon ti chyen li te genyen ki te konn lanbe l, ba l ti zonyon l tou. Paske Natacha jan w wè l li la, li renmen ti zonyon l tou wi. Bon kounye a mwen menm m ta gason, m ta fè zonyon pou Natacha. Bon kounya pou yo menm ta gason mesye bon kounya m ta rele lang mwen vye Natacha fanm blad san ranyen san kanpe kounya m pa menm ka siye dèyè l byen menm bon kounya non ta rale kounya wal fè zonyon pou Natacha antouka n ap vanse m pa m di nou sa m pa prese m pa wè jodi a la m pa prese kite cha mache 7000 moun kanpe flat nou pa prese ann mache ann mache rele w fanmi rele w zanmi mete l konsa ann mache n pa prese. M pa prese, ann kite cha mache. 7000 moun kanpe flat. Ann kite l mache. Antouka, Natacha te gon ti chyen ki mouri. Li mouri, nan fè l fè zonyon pou li. Nan fè l souse pou li. Lè Donald pa vle, Donald di l pap foure bouch li nan bagay sa. Natacha fache l achte yon ti chyen. Men kisa k touye ti chyen an? Se lè Tacha pa benyen nan fè live al dòmi li ouvè pyel e sant bay Natacha tou e ti chyen an e nouvèl ki vin jwenn mwen premye ti chyen li te genyen an e se sant anba Natacha ki tiye ti chyen an e mwen kap pale mesye nou konnen m pa nan bay manti se sant anba Natacha li te gon ti chyen blan sant anba li t achte l pou fè zonyon pou li li t achte l pou niche devan l paske Donaldo pat vle. Men nan pa benyen nan fè live ap danse ap fè grimas nan ouvè pyel ti chien mouri antouka nap vini toujou chofe nap chofe e chofe nap chofe Natacha lion tap domi ou teke grenn lion an ou fè lion an leve lion pat sou bò non lion an domi wi ou teke grenn lion an antouka ann kitel mache pouse cha pouse cha nou bayen gaz lameri m pa gen gaz pa met de cham. Lave mwen mèt de chanm. Kite cha poze, cha poze. Pa poze, pa bay cha, pa touche cha. Antouka nap vanse. Nap vanse toujou. Antouka. Banm fè de kout roze. Menm depi w atake me foufou. Depi w atake m w atake Agwe, w atake Simbi, w atake 21 nasyon nan tèt mwen. Depi w atake Jimmy Danje. E pa bliye alfalo dyaspora enpav. Al vye afè pa nou. Mwen m gentan fin mennen deja. M son vye wo. Alfalo dyaspora enpav tout imaj 509 PM papi mawozo alfalo yo trè enpòtan. M renmen konsa m ye mwen menm. M pap janm pa mennen m renmen moun men. Tout moun se moun tout moun se moun mwen menm.

Nèg yo fè gwo reyinyon pou kraze show a. Show a fini vre. A lè sa m fè 300 moun. Antouka ann vanse. Ann vanse avèk show peyi a. Gwo chyen sa a. Gwo chyen sa Natacha achte a. Li rele Jimmy an. Wi li rele Jimmy menm. Mwen menm sa. Chyen sa a rele Jimmy. Men chyen sa a. Se kounya kay sa pral santi wi. E kounya kay sa, e kounya chyen sa pral kaka nan kay la. Natacha pa renmen fè pwòpte. Natacha toujou sal. Tout vye kilòt Natacha atè. Tout vye kilòt Natacha, tout vye kotèks atè. Antouka, gen koze k pa pale isi. Antouka, ann manyen dosye. Ann rale dosye. Antouka e dosye k vin jwenn nou dosye Donald ba nou Natacha se moun la ki te renmen chen anpil li toujou gen ti chen Natacha toujou gen chen Natacha toujou gen chen pou fè l dous ok. Natacha tou gen chen pou fèl dous e sak fè gwo chen sa l achte a la li pèdi espwa la nèt tout nèg li pran tout fin manje ti kòb li ale dènye espwa Natacha se te Donald Donald kraze nenpòt 25 vantilatè sou Natacha gwo koze kou nan bouwe nan ranse nan ranse fè grimas ou pran yon jèn gason. Li kraze 54 vantilatè sou ou menm kòm granmoun kannay ou pa kòb ak rent mwen m pa kont Natacha e map re bat bravo pou Natacha ankò e ki achte yon mennaj. Jimmy danje tou long e Natacha deklare. Li pran gasonl pran gasonl pran gason nèg yo se betizel nèg yo ap di fòm ni pa bon pyel chaje riyèl fouk li kanni Natacha kounya deklare l achte yon chyen l ap se menaj menm pa kont li ae gon gon vakabon k rele Djikyou la nan Philadelphia Djikyou gen chyen l plas a chyen wi sa vle di si chyen a lamòd e Djikyou yon jèn ti flannè la ti masisi nan lakou Philadelphia la ki pran yon chyen l plas avèl wi ki rele King. Sa vle di king nan se nom se nom e se kòm ki king nan se fanm GQ wi lèl sot travè vre li ap on vye chen lap kraze a vle di Natacha fè menm bagay la tou Natacha achte on chen relel Jimmy m pa kont li alò kounya ke nèg ap imilyel kounya li tou gon vye chen mwen m bat bravo pou li banm bat bravo pou li ankò. Non sa se byen. Kòm tout moun kont pèp la. M pa pè w pou lapè. Ok Natacha achte yon chyen. Natacha pran chyen. Nan chache gason, chache gason. Tout nèg ap woule l. Donaldo bat li. Bat li avèk vantilatè. One sa m di w kate lepòt 45 vantilatè sou Natacha, timoun nan kap kriye, desepsyon, li pran lòt gason ankò fè video gason kite l, poukisa pou fanm pa bon, papa ti gason kite l, ti gason kap fè masisi nan prizon an, yap kraze misye nan prizon an, al veye pitit ou a Beto. E ou k gon chyen. E ou gwo chyen nan prizon. Ya retel pou vòlè. Vakabon ap krazel nan prizon. E ou gwo chyen Natacha. E ou gen chyen paskel nan prizon. Depi ou nan prizon se chyen ou ye. Ou gwo ti vòlè ou gwo chyen nan prizon. E ou gen chyen nan prizon. Ok Natacha. Korije djòl ou. Fwote djòl nan twalèt an bwa. Pa janm ranse konsa. Paske se ouk bli kom si. E ouk fini. Gade fòm ou. Ou gwo fòm blad. Ou gwo fòm iglou. Ou pa sou anyen mache ranse prete kob moun nan men yo wap ranse Natacha pran chen an Natacha pran chen an non dosye pwofèt la la map vin avèl toutalè men Natacha pran chen an se pou se kòmsi se poul regle bezwenl li te gon ti chen santan bal tiye chen an kounye a Natacha gon gwo chen e gwo chen sa li rele Jimmy antouka pa gen pwoblèm e Natacha kounye a la. Nou konn fout Natacha telman sal e bagay mekanisyen siye men kilot Natacha retire e bagay mekanisyen siye men wi fout kilot Natacha telman sal lè Natacha retire yon kilot sou li e bagay mekanisyen siye men li wi kounya chen sa chen sa Natacha achte a la chen sa manje 300 kilot pou Natacha wi. Kilòt Natacha tèlman santi nan kay la la. Chyen an manje 300 kilòt pou Natacha wi. Pou m moutre w men ki rezon men pwoblèm peyi a la kounye a Natacha chaje pwoblèm wal achte chen. Eske se moun tankou Natacha k ka gen chen nan kay. Pandan w gou ekip kilòt fout yo sal ou ap mete nan salon anndan chanm chyen manje tout kilòt Natacha yo. Mande Natacha pou wè si l gen kilòt. Chyen manje tout kilòt Natacha nèt. Natacha pa gen yon kilòt non. Bon kounya pou nou achte chyen pandan fouk kilòt ou pa pwòp. E chyen renmen bagay ki sal. Chyen sa wap rele Jimmy an papa. Chyen manje tout kilòt Natacha wi. Ou pa wè gon vye fouk kanni konsa, ou nan yon gwo peyi, achte, achte pay de fè, foubi fouk ou. E, bon kounya ou gen foli gen chyen, ou gon kay tou sal, fouk ou pa bon, ou rache chyen. Li pa fè sans monchè. Ou pa ka nan achte chen paske fouks sant sant fouk ou pa bon. E pa moun tankou Natacha k gen chen, men li gen rezon gen chen an. Nouvèl ki vin jwenn mwen, banm fè 2 kout koze, trè enpòtan. Nou konnen m pa prese. Mardi m pa prese. Isi a la m pa prese. Chofè pa mache ak cha mwen pliz. Kite cha a. Kite cha chofè. Menm si l panche kite l e Mackenson ki sou li. Pwofèt Mackenson k ap vòlè telefòn sou cha. Antouka poze, poze. Vye pwofèt Mackenson k ap vòlè telefòn sou cha. Kite cha poze. Ann ale, ann ale, ann ale. Pran sou manje cha chofè. Erika cheri, ouvè kò w kale kò w. Ban m fè de gout woze trè enpòtan. Yeah. Lè w pran Natacha k gon chyen. Lò pou Natacha k gon chyen. E chyen Natacha li bay Natacha sèvis. Si m pat konn sa m di nou sa jodi a, e chyen sa bay Natacha sèvis. Paske Natacha pa gen nèg vle k bezwen l. Paske tande byen, lò w gon fanm tankou Natacha, Kenza te edike tout sal tap dil pale nenpòt fransè li pale li pale jagon li pale bon kote ou kal Natacha kel ta zuzu li ta dis la dan Natacha se nan vye vèy ou ka mennen sa wi ou mennen Natacha nan vye rara wi pou vagabon al pile fatra sa bon kounam ta gon fanm tankou Natacha m pap mennen nan restoran m pa konnen pral fè moun grede sou mwen sèl sim tap nan rezidans a rezidans lan trè enpòtan frè kounam tout frekan map fè a la frèm mwen m te nan vye Natacha m tap plake frèm pase rezidans lan trè enpòtan frè oh.

Kisa nèg Miami ap regle? Anyen. Ou ka pran nèg Miami vre. Nèg yo ap regle anyen. Mache jwe domino. Nèg Miami e sa yo regle. Mache jwe domino, fimen bòz, lè y ap manje rès mant. An peyi de sa. Ok, Miami se Ayiti, wè pa. E pou sa m kite peyi sa. Kòm di, e pou sa m kite kote sa la. Byen byen ayiti liye frè. Nèg la chita la, li vin yon vye spageti l vale l epi l fini, jwe domino fimen bòz. Epi yo la pou pita, sak vini l vini. E kwen nèg manmi fonksyone frè. E pou sa m kite Miami frè. Mwen renmen m papa. Oh! Bon m pat nan bagay sa yo mwen menm gras a Dye. M son nèg ki frekan lontan. M pa janm nan byen a nèg nan baz a nèg. Men nèg manmie sa yo regle frè. Bouda nèg manmi k aprann Natacha pou Shakira yo frè. Nèg miami a ka pran Natacha pou Shakira ap soti a Natacha wi vye fanm blag sa wi vant li devan boundal dèyè hein bounda pyel chaje riyèl ladann bon mpa Natacha defi lage pyel sou sou rezo a la Natacha lion an ap domi ou vin teke grenn lion an respè di si yo fè nan moun dow hein Natacha lion an ap domi ou vin teke grenn lion an.

Kounye pou lion ap domi ou atake lion peyi a ou atake aristid peyi a m pa menm sou bò menm bliye w kounye lion ap domi ou atake lion peyi a sa vle di chyen sa Natacha gen an li manje 300 kilòt pou Natacha chyen sa w rele Jimmy an Jimmy manje 300 kilòt pou Natacha. Fout li tèlman santi m manje 300 kilòt m pa m antre nan chanm nan e Jimmy e mwen ou konnen e mwen menm e se malpwòpte m manje e chawony m manje m antre nan chanm Natacha m manje chawony ou konnen chen m ye chen m ye m antre nan chanm Natacha m manje chawony wi m manje 300 kilòt. Ap de kilòt santi non. Koulya pou mwen twò jèn fanm sa kounye la ou bezwen nèg pran lang avèw koulye ou bezwen nèg pran lang avèw danw chaje kras fouk ou kanni e fouk ou pouri koulye ou bezwen nèg pran lang avèw hein fouk ou kanni koulye ou bezwen nèg pran lang avèw epa vre fouk ou pa bon wap mache ranse nan figi moun ou ye Jimmy menm e chen an manje 300 kilòt pou.